Ni se pa komsi se nan koze moun m ap antre, ni se pa pou di nou sa se bon m pi bon pase lòt yo, paske m gen tan manman m fè de pitit deja m wè kijan bagay yo pa t fasil. Sa vle di, ou fè pitit ou se moun ki pase maladi ki konn remèd. Si m si jodi a m ka pote konsèy pou yon lòt Yon jèn fi ki poko gen pitit, k ap viv Chili, mwen panse ke li te kapab mye. Rezon pou ki sa? Premyèman, si w vin Chili ou pa konn pale espanyòl, yon lòt konplikasyon. Dezyèman, se pwosesis papye. Ou pa konn pale espanyòl, pou w jwenn papye pou w travay, donk li pa fasil. Twazyèmman, yo preske pa vle pran fanm ayisyèn nan travay poutèt ke yo konnen e paske gon lwa isi a ki pwoteje fanm ki ansent. Si fi ansent nan travay la, toutan ke toutan ou pa ka revoke moun sa. E tout otan ke ti moun sa pa poko gen 2 zan, ou pa ka revoke l. E travay yo gen obligasyon pou yo peye e gadri oubyen sa lakou nan jan m konnen m pa konnen prive pou timoun sa donk e anplwaye yo pa wè sa nan avantaj yo lè yon fi rantre nan travay moun nan gen dwa fè yon 2 3 mwa epi l ansent tou sa donk yo pa wè sa nan avantaj yo e anplis ankò tou lè w gen yon timoun nan chili pou mete timoun sa nan gadri vire tounen lè l fè frèt. Pou ou di moun sa pede malad nan men w, pou se ou menm y ap rele vira goch, ou nan lopital chak jou, se lè sa w ap wè kòman bagay la ye nan Chili. Sa vle di, si m di yon moun, si m di, epi twazyèmman tou, moun nan p ap travay. Medam ayisyèn yo toujou gon, toujou gon, toujou gon odyans pou y ap bay, o yo poko fè pitit, yo poko fè pitit, yo poko genyen, yo pa pran planin. Oh yo fèk marye, fòk yo bay mari yo yon timoun. Men, imajine w, yon, yon, yon gason ayisyen, yon gason, ou gen yon mari, mari a ap travay nan Chili. E gen moun k ap viv Chili ki gentan gen de twa timoun Ayiti. Oke? Ou gen fanmiy, fòk moun nan fò, ou gen fanmiy pou Ayiti, moun nan gen fanmiy pa l Ayiti. Si moun nan fè twa, kat san mil peso. 3 400 mil pesos sa poul manje poul peye kay mwen pa wèl gon gran benefis pase mwen m pou kòm map travay m wè ekonomi an pa fasil ki dire ou avèk on timoun nan menw moun ki pa gen pitit nan chili ap plenyen imajine on moun ki gen pitit wap achte lèt wap achte panpe lèl malad pi aprè lò vire tounen dèfwa ou konn pèdi travay pou tèt timoun. Paske travay la pap chita, vire tounen vire tounen pou wap manke jou nan travay. Ok? M pa di yon moun pa fè timoun. M pa ka di moun nan pa fè paske m fè tou e m gen pitit. Ok? M pap janm di yon moun pa fè timoun. Men, se ta pi otan moun nan jis tann yon lè, yon moman, tann tann li gen plis preparasyon. Tann moun nan gen yon, tann ou gen yon plis opòsi, opo, oposibilite, tann bagay yo yon ti jan mye, tann vi a chanje, ou pa ka fenk rive nan yon peyi, pou vini, pou pa wè nan lòt bagay, non fò fè timoun, fò fè timoun. Ou poko travay, ou poko ap travay, ou pa gen papye, èske lè ou chita wal fè timoun nan. Eske ou wè l nan avantaj ou? Lè pye w mare ansanm avèk timoun sa, ki jan w ap fè pou fè, ki jan w ap fè pou travay, ok? Si paran w Ayiti, ou gen yon moun Ayiti ki rele w, li di w konsa, a m gen pwoblèm 20 dola la, fè m, kòman w ap fè pou w jwenn li? Gen anpil medam m konnen, mwen m konnen yo pral joure m, mwen e pa mele m. M konnen m pral pran mwen, mwen e pa mele m. Men sof ke se sèl moun ki pase menm kalamite, ki pase menm tray ansanm avèk mwen k ap konprann. Nan sam ye a lè yo di yon moun sispann fè timoun sispann fè timoun nou te brezil nou gen menm pwoblèm nan nou vin chili ankò jis just sispann fè yo pale de nou yo pa ka vire tounen son vèb kap konjige de ayisyen de ayisyen yo fè pitit twòp nan tè a lotre jou mal nan yon nan yon konvèsatorio nan yon lopital nan yon gran lopital sa ke yo di yo di konsa bon sa yo pwal oblije fè yo pwal poze oblije pote konsèy pou medam yo. Ke dèfwa gen nan yo ki di tou, pastè yo di konsa, yo pa ka itilize planin, yo pa ka sesi, si yo itilize planin, se peche, tout sa. Bon sa oblije, yo, yo oblije, yo oblije di konsa ke, bon yo pral oblije mache nan kèk legliz, pou yo pote kèk konsèy pou medam yo, fè kèk tayè, an, atik, pale ansanm avèk yo, pou yo wè. Si yo an ti jan mye, si wè a ti, si a wè yon ti jan mye nan kòm si nan amelyore ti moun nan, se pa paske moun nan, pa gen moun, pa gen moun, mwen m gran moun tou, m gran moun, tout moun gran moun, pa gen moun k ap okipe ti moun pou ou, men se si moun nan di w, gen moun ki gen 2, 3, 4 ti moun an Ayiti, l pa menm ka okipe l. Imajine w si w vini avèk mari w isit Chili, li ta pi mye pou w ap travay, pou moun nan ap travay, ou ede l, lè sa n ap avanse plis. Men imajine w lè se sèl moun nan k ap travay, pou l ap peye kay, pou l ap bay manje, pou l ap eksetèra eksetèra. Nan sèl sa moun nan ap touche an, fòk li mete kilòt, fòk ou mete kilòt, fòk ou met sandal, m pa konnen, fò w manje, fò w voye Ayiti. Li pa gen kòb ki rete ankò. Ok Men kouz yo pa gen mwayen pou yo okipe yo vre Yo pa gen mwayen mwayen an pa bay Imajine w si moun nan fèk vin nan peyi l pa pale lang lan Li pa pale lang lan l pap travay Moun nan bay lòt bagay kòmsi al fè timoun Al fè timoun Donk Yo ka pwoteje love love love and scratch m pa konnen jan w rele a M pa konnen non w bay tèt ou an. Mwen menm nou mèt jourem sak fèm ka pote konsèy pou yon lòt fanm se paske mwen menm m te pase nan sitiyasyon sa deja mwen wè fèk gen timoun nan chili al pa fasil paske lè pou wal travay epi ou mare menm si yo te pranl nan gadri pou gadri a se a 8 è edmi a 8 è edmi jiska 4 è ou pap jwenn travay nan chili ki difisil pou jwenn yon travay antanke fanm pou jwenn yon travay ki antre a 9 è poul lage a 4 è sa vle di. Fòk gon moun ki pou kouri al pran timoun nan pou ou, fòk gon moun ki pou al retirel, etc. Gen tout sak ka reprezante. Gen tout sak reprezante men m ta plis konseye yon moun tann li gon estabilite, ekonomi l on ti jan pi mye, li wè vrèman vre l ka pran responsabilite timoun nan l fè timoun, men se pa mwen m pa wè kòmsi moun nan vini nan yon peyi l pa prepare, li pa gen kenn li pa gen kenn metye nan men l, li pap travay epi pou l kouri l al fè timoun. Donk mwen wè soufwans lan dur, se sak fè mwen menm, m te soufri tou, se sak fè mwen menm m ka pote yon konsèy pou yon lòt, se pa kritike map kritike, oubyen se bonbon, oubyen se pale m vle moun pale moun mal. Epi sak pi rèd lan ankò, gen majorite nan yo, lè yo gen pi, gen nèg ki fin gros yo, lè fini nèg la kouri l kite yo. Ok neg la vouyel kite yo neg la pap kanpe poul okipe yo alò m pa wè pou ki rezon moun ap chita fè timoun sou pa sou pa gen asirans. Mwen pa antre nan vi prive moun, mwen pa kritike moun, sos son konsèy mwen ka bay medam parèy mwen yo, medam ayisyèn parèy mwen yo, donk isi chaje kou gratwi, yap peye w, yap peye w 3 mil peso pa jou pou al nan kou, yap peye w pou al aprann pale espanyòl, epi gen lòt kou ankò, eksetera. M plis ka konseye medam yo al lekòl, al aprann yon bagay. A futur, a futur yo gen wap ap panse a fè timoun, mwen pa di moun pa fè timoun, men lè w vin nan yon peyi ou pa prepare ok, ou gen dwa menm prepare paske etid an ayiti an yo pa konnen l, ou gen dwa fè pil etid an ayiti lè w vini ichi yo pa rekonèt li. Donk m ta plis konseye yon moun tann ou gen yon estabilite, tann bagay, tann mwayen ekonomik ou plis. plis avanse ok pou w kapab nan fè timoun paske lè w parèt nan yon lopital yo mande w si w ap travay oh m pap travay m pap sesi m pap sela bagay donk yo gade sa mal moun nan pap travay sa moun yo panse moun nan pap travay li pap sesi li pap sela li pa yon lòt bagay li vin fè timoun mwen menm se paske defwa m konn santi m wont paske se mwen y ap chita se mwen y ap chita pede poze kesyon m pa gen m pa gen ide m pa nan panse moun nan m pa nan panse moun nan m pa nan. M pa nan ide l, m pa ka deside pou li. Wi, m konnen sa pa ris li. Sa m ap di a pa gen sans. Sa w, ou menm sa w ap di yo gen sans. Se sèl ou menm ki kont mwen la. Ok, se sèl ou menm ki kont mwen la. M pa wè pou ki rezon. Ok, si m ap pale. Men, men pou ki sa nou plis kwè. Poukisa avan sa pase avan sa pase medam yo yo pa bat pou yo pwoteje pou yo pwoteje tèt yo avan yo di si yo te konnen oubyen avan yo kouri di konsa o m ansent m pa m pa wè m prè pou m okipe l m pral jete l men poukisa avan sa pase tou yo pa chèche pwoteksyon yo pa chèche e pwoteje tèt yo gen va gen anpil metòd moun nan gendwa pwoteje tèt li. Mwen pa wont, wi se travay map travay, ok se travay map travay, m konnen se travay map travay, men mwen menm se pou sa m wè devan jem ki fèm ka kanpe jodia la map di sa, m wè sa kap pase devan jem ki fèm ka kanpe jodia la map di sa, e mwen gen moun tou ki menm pèdi travay yo poutèt yon timoun, mwen pa di, mwen pa di ke. E e timoun nan e timoun nan pa timoun nan pa enpòtan se pa sa m di e m pa di piga moun fè pitit men m ta pi pito moun nan gen yon estabilite Liwonèt, Estelus, repons lan m ap kite l pou ou tande. M kite l pou ou, m ap rezève l pou ou yon lòt jou. M ap tann meyè moman pou m ba ou l, oke? Ou konnen, nou menm Ayisyen, ou konn sa k gen nan nou ki pa bon? Nou toujou, toujou demontre nou pi eksiste. Nou toujou gen pwoblèm ak verite. Men verite te mèt nan tounen nou, nou difisil. Ok Nou difisil a tande l Nou difisil a eseye konprann li ke verite a se pou nou menm lap bon E majorite nan nou son bann seri de père iresponsab nou ye Nou pap gen anpil nan nou se fin chache mwayen Gwòs yon fanm epi mache Bay medam yo ofant epi mache pa okipe yo. Lage pitit yo. Epi e majorite nan nou nou machista. Machista, nou gen plizyè fanm. Alagoch adwat epi nap bat fanm. Nou pa janm prè pou nou okipe timoun nan nou. Nou wè nou sèl bagay se bay fanm gwòs epi mache epi nou panse ke son afè nou ye. Ki ap sove kou. Li ki pwan gwòs. Men nou pa jwenn yon blan kap fè sa. Nou plis sou fè pawòl. Koman yo ka pwoteje tèt yo. Nou mèt di sa nou vle, nou mèt joure m, m te gentan konnen tou m ap jwenn moun ki joure m, y ap ban m mo, y ap di m tout sa ki pa nan, ki pa nan san, ki pa nan. Junior Théogène. Chili pa gen chili dabò m konnen yo pa vote lwa chili pou moun jete timoun ou pa ka fè l lopital leta pap fè l pou ou e nan w klinik pou ta fè l la fò w gen kòb fò w gen kòb fò w se yon aksyonè yo fò w gen gwo empresa pou w ap jwe wòl ladan l ok chili pa gen sitotèks si si w jwenn medikaman pou jete timoun isi sitotèks isi se ayisyen yo k rantre avè l. Men, malerezman, kounye a la, moun yo pa ka vini menm jan ankò, Sitotèks pa ka antre menm jan. Kounye a la, l difisil, si w gwòs, si yon fanm ayisyèn gwòs nan Chili, pou l jwenn medikaman pou l jete l. Hi nou poko konnen kote pou yon moun ou pap travay nan chili ou paka peye kay ou paka peye kay pou avèk yon timoun sou bro pou mèt lakay ap di w met ou deyò ki dire w ap travay ou ap travay ou paka menm reponn a bezwen w.

M pa kon, m pa ka pale de Kanada ui, sa k fè m pa ka pale de Kanada avèk Ameriken paske m pa Kanada, m pa Amerika, donk se peyi m pase, se Chili, Brezil m konnen, se yo de yo menm m ka pale, se paske m wè antanke fi nou jwenn yon anpil kritik paske nou fè timoun yo san preparasyon, nou pa pwoteje epi nou annafè ansanm avèk yon bann gason ki iresponsab. Bon, depi maten, depi maten m anvi bon ti dejene la. Bon wè.